Jan m t ap prezante polisye Roberto Chalestin ki sou ekran la a, misye ki yè swa pran nan sitiyasyon sa a. Rapidman, nou jwenn madam polisye sa a ki byensi li menm nan yon sitiyasyon konplike. Li fè kontak pou li jwenn nou nan emisyon sa a. Madam, kòman w ye? Nadège, sa fè lontan, kòman sa ye? Di nou, èske efektivman polisye a se mari w? Kòman sa ye? Pale ak peyi an, pale ak moun ki se dirijan peyi an, di egzatteman ki sa bagay lan ye.
Tete bay yo pa bon pou mwen menm marim al travay depi dimanch yèswa map pale ansanm avèk marim nan 11 zè diswa marim dim se gaz yap fè yap mete gaz nan blende pou yale pòtoprens pou yo retounen ankò kabarè. Depi yè swa mari m mari m pran bal lòt polisye yo di mari m pran bal depi a 11 è di swa yo ap rele bakòp Frantz Elbé di pa gen cha disponib yo di pa gen cha disponib pandan yo di pa gen cha disponib mari m pran bal nan pye pandan l kouri antre anndan yon kote Yo di m konsa se avè 11 zè a la mari m mouri, mari m pa t mouri depi yè swa. Moun yo kite mari m mouri se te yon sèl bagay m bezwen pou leta peyi m fè pou mwen, se kò mari m m bezwen. M pa bezwen yon goud nan men yo Jeze, m pa bezwen yon goud, se kò Roberto m bezwen pou m antere Roberto, m pa mande leta peyi m yon goud. Sa pou pandanl te fè pou mwen se poul voye Axel te marim mwen sa se kò marim ban mwen nan men bandi yo yo konn bandi yo byen TT se pou pandan.

Se prive yo voye al veye plas prive ki fè marim mez ki fè yo rele yo paka jwenn sa pou te sove lavi marim tete ki fè marim mouri kitem Roberto gen 39 an tete mwad mas lap bay Roberto 39 an tete men leta veyim leta veyim manje marim tete.

Manje tete apre sa m pa bezwen anyen ankò lè granmoun Bertho m bezwen. Bon se sur ke ni Frantz Elbe ni ekip li yo ap tande dayè yo pa janm pa branche emisyon an. Se syo ke yo ap tande. Depi tete mari m mouri, mari m fin mouri tete. Yo youn pa rele m, se mwen menm k ap rele yo. Mwen menm k ap rele yo pa janm ban m yon bon repons. Yo pa janm ban m yon bon repons tete, mari m mouri yo pa janm ban m yon repons tete.
Ki kote, bon m poze yon kesyon, ki kote Roberto Chaleston te kòmsi afekte pandan dènye jou sa yo? Eske l te nan komisarya oubyen nan yon pwen fiks? Ou pa t konnen sa? Gen, kabarè li te ye, kabarè li te ye, li gen, m gen dwa rele l la, li di, Nadège, m kabarè wi, apre sa l di m bon sa e nou deplase wi. Tankou se patwouy yo gen lè te lage mesye yo ap fè.

Gen trop bandi ki nan peyi a. M pral montre w poukisa m di sa. Tande byen. Genyen yon polisye yo tiye nan peyi Salvador. Imedyatman nèg ak zam eg tiye polisye sa a, prezidan Salvadò a ki se Nayib Bukele, misye anonse li deplwaye 5 mil sòlda plis 500 polisye nan zòn ke yo rele Nueba Concepcion. jis pou yo aranje pou yo jwenn malandren sa ki tiye polisye a. Tande byen sa m di la. Kominote a te deja gen polisye ladan l. Le fè ke gen yon nèg ki oze asasinen yon polisye, prezidan Bukele Misye deplwaye 5,000 sòlda plis 500 polisyè. Sa fè 5,500. Nèg yo boukle tout vil la nèt. Jiskaske pou yo jwenn nèg sa, paske misye di, son enpètinan, son frekansitè pou yon endividi oze asasine yon ewo k ap sèvi la repiblik. Misye di ke vagabon t fè sa lap peye chè pou sal fè a. Men sak dirijan okay. Peyi dayiti son blag. Polisye tonbe okontrè m gen enpresyon lot polisye kontan. Se pa sa bagay lan ye. Mwen wè not DG polis lan. Ki son bel not. Men se pa sa selman n bezwen. Tout polisye te motive e mobilize nan moman pèp la te mobilize tou pou te mache sou Vilaj de Dye. Tout nèg pè paske yo di Izo gen M 60 anndan an, yo pè. Kòmsi lapolis pa gen M 60 li menm. Alòske la nan Okap, nèg ak zam tèlman deplwaye moun nan vil la pè. Yap mande eske se lagè Ariel al fè ak yo. Aloske nèg ki pèse nan mistik yo, yo di mistikman se yon kou yo bay vil okap. Lè nèg ki pèse nan mistik yo di sa, yo di mistikman. Tande wi, yo di mistikman se yon frap Ariel al bay okap. Moun ki nan mistik yo di sa. Men m gen enpresyon moun Okap yo wè nwa yo pa konprann anyen nan anyen, pa gen pwoblèm. Ann kite sa la. Ou konprann sa m di w? Ekoute! Ebyen la sosyete, zanmi sou ekran la, misye rele Roberto Charleston. Se polisye sa a ki nan men bandi pandan n ap pale la. Se misye ki sou ekran. Ki sa k pase? Gen de detay m chwazi pa p di yo. Paske nou nan yon moman ekstrèmman difisil e konplike. Sèl mesaj nou gen kounye a, se remonte moral tout polisye epi di yo, yon konba ret yon konba. Yon konba ret yon konba, epe m nan men m ap avanse. Ou konprann sa m di w? Nou deja nan gè, n ap kontinye nan mitan lanmè a. Nou deja nan san nap avanse. Paske Koman polisye sa yo fè tonbe? Se youn nan pi nouvèl chòk ke m te ka resevwa maten an. Lè plizyè polisye ap te ap ekri m ap rele m di m TT nou pran kou m di sak pase? Paske pa bliye ke nan kad travay mwen, mwen gon kontak sere ak lapolis e se nòmal. Paske si yon polisye pa kapab kòmsi dakò fonksyone avè m pou lenstan, sa vle di ke polisye sa se si ke m gen ti dout sou li. Paske m se yon sitwayen ki pran anpil risk pou m ede polis la vanse. Ekoute la sosyete. Kontrèman ak sa moun di ke Shala ta sanble se bay Okap li te ale, epa m pa kwè sa. Paske toujou gen Sha sou kabarè. Donk Sha li te kabarè. Sof ke ta sanble nèg yo te travèse, m pa konn kòman, pou ki sa, sou ki baz. Yo te travèse sou lòt bò a, sou bò Laplèn. Epi le fè ke bandi yo plis gen kontwòl lari a ke lapolis malerezman, pandan nèg yo ap retounen, se konsa ke yo al jwenn ke bandi yo tand yon pyèj pou yo. Hum! Ou konn sa vle di? Bandi yo gen kontwòl atè a, kèlkeswa moun ki pase yo gen kontwòl li. Se sa sa vle di. Paske li nan nwit. Si yon char pase nan nwit, koman fè bandi yo, paske bandi yo gen kontwòl, yo konnen se char se kabarè li ye, lap retounen kanmenm. Tande byen wi. Sa vle di, char yo konnen se kabarè li ye, lap retounen kanmenm. Sa vle di char fin pase, an retour, nèg yo tandon pyèj pou char. Kounye a lè nèg yo rive, nèg yo gade yo wè ke gon pakèt kawoutchou ki tann sou wout la, bagay, pil vye bagay ki tann sou wout la. Epi nèg yo kite yon ti espas kòm si pou cha a ta tante pase, poutan se pyèj li ye. Le tan nèg yo rive yo ap fè ti mouvman pou yo avanse, se koktèl molotov k ap tonbe. Kounye a lè piske l nan nwit epi menm kote a se kout bal kap pati. Polisye sa misye fon erè grav. Petèt misye teka pa mouri. Petèt misye teka pa nan men bandi yo. Kounye a lè nèg yo tèt chaje wi. Lè nèg yo an difikilte sa di cha a li paka travèse, nèg yo kole, epi dife ap vin sou yo, kounye a sa nèg yo fè yo kite cha yo lage pye yo. Gen yon polisye misye blese par bal, misye pran bal, m pa bezwen non site misye, misye blese par bal, malgre misye blese par bal, wè misye son konbatan, Misye pa lage zam ni atè, misye kontinye pwogrese pandan ke l pran telefòn li, l fè kontak avèk lòt polisye ki anba a, jiskaske yo oryante misye, yo fè l rantre yon kote pou l al tann sekou vini. Tande wi! Sa di polisye sa misye pran 2 bal, zam ni nan men l, misye reziste jiskaske yo gentan sekouri misye yo al lopital avèl. Kounya Roberto Charleston sak rive misye l menm, lè misye kouri desann cha misye bliye telefòn li anndan cha. Misye paka rele. Sa di yo pa konn ki kote misye ye nan raje a li menm. Bagay yo tris man. Sa di polisye yo te ka aranje yo paske lè kounye a lòt polisye a gen tan rele patwouy, gen 2 bakòp ki vini, se grav wi mesye. Mesye pou 2 bakòp vini pou n kite yo boule yon cha kanmenm, a ba yo dekouraje menm. Sa di lè premye cha a ki bloke nan barikad ke bandi yo tann sou wout lan, Nèg yo lage cha yo kouri. Men polisye sa misye kouri li menm li pa pran telefòn li. Men lòt ajan misye desann zam li nan menl lap pete bal tou menl pran telefòn li. Kounye a ou te ka reflechi men poukisa nèg yo oblije kouri kite cha? Paske cha kòmanse pran dife. Sa di si yo ret anndan cha yo ta boule. Fò n konprann sa k pase. Kounye a, lè yo rele bakòp, swat, udmo, kwadèboukè gen tan parèt. Gen de cha ki vini, ki vin pote ranfò ak nèg yo. Men, ou wè peyi sa, se yon peyi difisil. Paske bon m di w yon ti bagay, mesye, nou se polisye nan yon moman difisil. M pa ka konprann, yon moman difisil, polisye an difikilte, pou nèg pral depoze lòt chèf ki ta avè yo nan komisarya. Tout nèg dwe nan batay! Ki al depoze sa? Se nan al depoze yon lòt poli, yon chèf ki ta avè yo, epi yo di lòt 2 cha la, mesye, Fon ti rete poun kapab kontrole sib la nap fè kontrol nèg yo olye yo rete a yon distans omwen 50 oubyen 100 mèt pou ap pete bal ak bandi yo nèg yo rete jisk anwo pandan ke bandi yo kontinye ap mete dife yo menm yap frape kounya gen youn nan blende yo blende kal pote ranfò a wi. Pandan l rive nan menm kote lòt blende a te bloke a, li lòk. Bay sa m pa m ka di li men. Blende a li lòk. Li gen yon pàn teknik. E pandan l gen pàn teknik la, kounye a tout polisye lage kou, lage pye yo kouri kite blende a ankò. Yo ale monte nan lòt blende ki te vini an. E se moman sa nèg yo pral jwenn tan. Sa di polisye yo pa menm jwenn tan pou yo replike ak nèg yo non. bandi yo pral jwenn tan pou yo boule dezyèm blende ki te vin pote ranfò ak premye blende a. Misye menm li blese anba bal, bandi yo pa konn si misye te blese. Misye ap bat raje pase l nan nwit, misye pa gen telefòn pou yo pou l fè kontak. Misye pati l bat on pakèt wout jiskaske ta sanble ke misye al fè on move detou e se nan bouch bandi yo l al kwaze e ta sanble yo pran misye, yo imilye misye pandan n ap pale la. Non bagay yo tris paske e sa t fè pa lontan m t ap di ke sdpj lwès lan fòk li aktive plis Paske ba yon ti kras pa klè. Premye sa m bezwen n konprann ke se pa nan kad operasyon nèg yo tonbe, pat gen operasyon. Se travèse nèg yo ap travèse wout la epi yo pran nan pyèj. Premye blende a pran nan pyèj e se ladan li gen polisye 2 viktim. Dezyèm blende a ale l al pote ranfò, 2 blende al pote ranfò, youn rive l pran li pran nan pyèj lan epi li pa ka kontinye li gen pwoblèm teknik, li lòk etsetera, polisye yo kouri kite l epi nèg yo mete dife nou pèdi 2 blende. Nou pèdi yon polisyè, gen youn ki blese ki aktyèlman sou kabann lopital, pandan n ap pale la a. Pandan tout sa, Ariel dechalbore kès Leta a, l al gaspiye dan le Nord d'Haiti. Sa pa di pèsòn anyen. Nèg yo mobilize tout resous polis la pou al pote ranfò nan Nò, paske Ariel dan le Nord. Kisa Ariel util la République? Anyen dutou. Sa fèm konprann ke gang yo gen mèt. Sa fèm konprann ke gang yo gen mèt. Nou pèdi polisye 1, polisye blese, nou pèdi 2 blende. Sa vle di lapolis pran kou nan yon kontèks kote ke lapolis marye ak popilasyon yo te kòmanse trake bandi. Nèg ap fè divèsyon, pale anpil. Nou se ra peyi sou latè, bandi ap fè plan pou touye n, nou menm n ap tante pwoteje bandi. Lè gen yon bandi yo atake, remake sa k pase, yon pakèt polisye asasine. Fòm wè si m ta retounen sou kèlke imaj. Nou pèdi yon pakèt polisye la sosyete. Tande wi. Sa pa di pèsòn anyen.